4 manti gason ayisyen renmen bay. Ou pa ka di m ou s on bèl grenn fanm ayisyèn, yon bèl ti nègès, epi pou w ap di m ou pa konn pran omwen youn nan manti sa yo ke ou pral dekouvri pi devan nan videyo sa. E l ap trè ra pou w pa jwenn omwen 90 a 95 pousan nèg pa itilize modèl pawòl sa yo pou yo bay fanm manti, pou yo fè yon fanm kwè nan yo oubyen pou yo twonpe vijilans yon fanm. San pran tan, ann al dekouvri ki modèl manti sa yo. Premye manti anpil gason ayisyen renmen bay fanm se, Se ou ki dezyèm mennaj mwen wi. M pa pase anpil fanm non. Gason pa janm pase anpil mennaj. An pasan, gen anpil medam ki konsa tou wi, men le pli souvan gason toujou di li pase 2 oswa 3 mennaj. Menm 4 mennaj l ap trè ra pou yon gason di fanm li fenk gen nan men l lan ke li pase deja. Menm si nèg la te gentan fè yon seleksyon deja li pap janm di fi a sa paske li pap vle parèt nan je fi sa kòm yon vakabon oswa li pap vle pou fi sa panse ke se kraze l vin kraze epi pou li ale li jis di fi a ke li se dezyèm mennaj li paske se sa fi a vle tande Ey Alpha map viv trè sa kounya abòne avèk chanèl la aktive ti klòch notifikasyon yon fason pou pa rate okenn nan boom sediksyon yo tansyon ap lage yo. Dezyèm manti gason peyi m ka ba ou se, M pa p antre tout de mezi ti tèt la m ap ba ou. Medam e piyay, nou pral pran bagay nan janm nou. Kòman nèg la ap ba nou mezi ti tèt la? E rès ki deyò yo, sa l ap fè avè l? Gade volim bwa rèd yon nèg genyen. Medam, san ipokrizi, Nou panse lap kite rès deyò? Bon menm nou menm medam gen de anvi nou konn genyen nou te mèt te jwenn yon poto pilòn nap wèl twò piti mpa bezwen di nou pou yon nèg ki gen yon modèl bwa rèd nan dèyèl epi nou panse ke se ti tèt la sèl lap ba nou nèg la ap toujou di nou se mezi ti pwent la lap ba nou lpa montre tout wi se lè nou fin ouvè pye nou nap gentan wè mèvèy Pou twazyèm manti w ap tande souvan yon gason ayisyen ap bay yon fi se, M t ap pale ak manman m oswa ak matèt mwen de ou Laribe m. M t ap di l ki jan m renmen w, ke ou se fanm vi m nan. Li te tou pwofite voye salye w. Medam, al kwè l non! Pafwa, manman oswa matant nèg la pa menm rekonèt ou. Konbyen fwa ou a nèg sa, epi li fè w pale ak manman l deja? Medam se veye kò nou tande paske atè a pyeje menm medam yo konn konsa tou wi oo deem sot pale a matant mwen la wi li voye sal yo kibò blòf wi mesye si nou espere konn pi bèl manti medam yo konn ba nou pou yo twonpe vijilans nou pa ezite fèm konn sa nan seksyon kòmantè a epi map pot videyo a pou nou. Katriyèm manti nèg peyim renmen bay yon fi se Li pap fè w mal bee map fèl dousman. Medam kote nèg la gentan bezwen tranpe bannann nan sòs nou sa Bagay sa te mèt ta pral pete fyèl nou Ou panse li tap di w sa E si nèg sa al di w lap fè w mal E plimen l bezwen plimen w nan Kòman lap fè jwenn li Medam nèg yo pa egare tande Gen anpil lòt toujou wi Men mwen te chwazi pote 4 sa yo pou nou. Epi, konnen tou, se pa sèl mesye yo ki renmen bay manti. Medam yo fò nan domèn sa tou. Mwen espere nou te enjoy video a. Babay tout moun randevou a la pwochèn pou yon nouvo video.